Si se pou lameri Natancho, nou pa gen yon lameri. Lameri a se tankou sou fòm de langaj vilgè oswa langaj bagay ki pase, se yon bagay yo di vag vagman. Majistra pase nou te gentan konnen li te nan zòn nan e l al kòm leve. Bon, se konsa. Nou pa gade ni sou majistra ni sou depite. Si se pou sa, nou tout moun te gentan mouri deja.
Bonjou, bonswa tout moun, jodi an nou dirèkteman Pas Babe, nou bò rivyè Pas Babe kote ke se la ou janbe pou ale dirèkteman Farouj, nan Bonòm, Ravin Sèch, e dirèkteman nou kapab remake jan n ap gade l nan videyo sa a kòman sitiyasyon an ye chak maten Lè timoun yo pral janbe rivyè an pou y ale lekòl lavil la. Medam, mesye, nou genyen kèlke moun, kèlke jèn ki pral pale avèk nou nan mikwo Nathan Show Live. Jodi a, nou genyen avèk nou ki pote videyo sa pou ou, Zochak, ki pase sou Nathan Show Live. Nou pral genyen pou nou prezante ou kijan sa ye nan zòn nan. Jan ke n ap gade l nan videyo a, nou wè Kijan timoun yo yo menm yap travèse rivyè a se retire bagay nan pye yo fin janbe rivyè a apresa mete bagay nan pye yo ebyen medam mesye nou lanse yon SOS bay lameri bay leta ayisyen pou yo gade pou yo ta fè yon travay prese prese nan zòn sa ki pou amelyore fason timoun yo ap janbe dlo a prèske chak maten pou yo ale lekòl. Ebyen, la nou pral genyen pou nou pale avèk yon jèn ki se Adiles. Se li menm ki pral di nou ki jan sitiyasyon an konn ye lè larivyè a desann e ki sa yo menm y ap mande antanke jèn k ap viv nan zòn sa a pou ke yo kapab amelyore sitiyasyon sa a k ap dewoule nan zòn M nan Bonnonm, Pas Babe, Ravin Sèch, Farouj, ensi de suit, anpil lòt moun ankò pase la pou y ale nan jaden, e sesi nou konnen tou, sa konn rive dè fwa, rivyè desann, moun pa ka travèse l. Ann ale e pou nou pale avèk Aziles.
Wi, bonjou Fafa. E, monchè, byen kontan, pa rapò maten an ou ban m vwa sa pou m fè pase e kèk mesaj. e sisi li enpòtan se vre paske la rivyè a li toujou yon katastwòf pwoblèm pou moun yo sitou pou moun ravin chèch nan bonòm e fawouj lè dlo a desann pa rapò a timoun yo ki pral lekòl monchè sa konn fèm mal anpil paske lè rivyè a desann li fè 2 jou li rete gwo timoun yo paka al lekòl Yo pa ka travèse e menm moun ki pral nan jaden tou toujou ba sa toujou ba yo pwoblèm paske e se si jan ou vini avèk e mesaj sa ou lanse a bay leta monchè si yo ta fè yon pasrèl pou moun yo lan zòn sa li tap enpòtan anpil anpil e si si m panse timoun yo tap twouve yon mye bò kote leta. Answit kòm Nono gen de bagay poul di tou nap pase w Nono ki ka fè yon ide pase de sa ok fa. M di bonjou avèk tout medya yo tout Moun kap gade nou nan cho sa ki se Nathan show epi tou li pase yon bèl posiblite pou nou maten an gran jounen sa li gade kijan sitiyasyon moun nan bon nonm moun pas babe moun fawouj moun ravin sèch epi nou menm ki nan zòn nan nou gen anpil pwoblèm anpil difikilte m di Nathan show mèsi Epi Zochak tou Mèsi mèsi pou travay ou fè pou nou an la menm si ke vwa pa pase pou le moman men kanmenm nap jwenn yon solisyon kanmenm pou zòn nan lè lapli tonbe nou konstate rivyè a si m pa bezwen di w se 2 branch rivyè ki konekte gade 2 branch rivyè sa youn se rifyè sa map gad map montre w la se ravin chèch lòt rivyè sa se gran rivyè lè tou 2 konsan ansanm nen pa vle bay lòt pase ou blije se se pye bannann ki kraze gade pou wè se rivaj la ki yo fè dlo a konn fran lari tou pafwa. Epi nou menm tou, timoun ki lekòl yo tou, e diferan tou lè de rivyè sa yo kwaze, kounye a pa gen lekòl. Nonm de jou l fè l bese a, ou pran, se youn nan paran tou ki gen bòn volonte, ki ka di, monchè timoun nan fè twòp jou, ban m travèse l menm lè l a bout koson, lè l rive lòt bò kay dyabi a oswa kay majistra a, l a retire rad sou li, pou l mete l, sou li pou l ka al lekòl. Epi a midi inè tou depi yo konn lè lekòl la tèmine, ou wè tout paran sa yo tou yo fè menm mouvman ankò, yo retire pantalon yo sou yo, yo janbe a bout boksè pou yo ka travèse dlo. Pou jounen jodi a, nou di entènasyonal, moun k ap gade nou, moun ki ap sipòte nou tou, monchè nou gen bokou bokou bokou pwoblèm pou bò isit la. Nou menm non sèlman sa tou, nou nan yon zòn rekile, tout moun bò rivyè a se la yo fè bezwen, menm timoun yo tou. wap wè nou pa gen bon bezwen se bò rivaj la la gade pou wè se bò rivaj la wap wè tout moun al fè bezwen kote yo vle e la yo jete fatra e la yo fè tout bagay bon pou moun ki ap viv o nivo de santre vil m ka di w yo gen anpil pwoblèm pou dlo a tou m pa konnen kijan yo itilize dlo sa si yo fè twalèt yo avè l si yo fè men dlo a pa konfòtab. Li pa konfòtab paske menm nan lanmè a tou pwoblèm tou pafè vye chasè dlo vye bagay a vle di menm pwason sa yo tou yo vin mal nouri tou a vle di ke nou gen anpil pwoblèm ni pou nou santre vil ni pou zòn riral yo nou di mèsi pou bon konpreyansyon
ditou ditou ditou nou pa gen lameri. Lameri a, si n konn lameri a, e lè ou desann anba a, ou yo di w men kote lameri a sitiye. Apre nou pa gen ankenn ni konkou leta ni anyen. Se tout moun k ap viv pou kò yo.
Kidonk, e nou jwenn san, lasante menm se. Non, sante a menm lè se yon moun man, malad la menm, o nivo rivyè a la tou, si w gen yon moun ki malad, m pa bezwen di w si larivyè a vini. A monchè moun sa a si l tankou l te, li te gen yon minit pou l ta viv pou l ta wè doktè, bon, pou yo fè branka, pou yo fè bagay bon, osito se sa menm, nou gen anpil anpil anpil pwoblèm. Bon menm leta dapre mwen menm si leta ta ban nou ti èd menm l pa ka fin rezoud tout pwoblèm zòn sa. Nou an difikite men, pi gwo bezwen nou, se pasrèl la, bon, osito tou m ka di w, wè nou gen yon defen ki se Dalyen, mwen chè ki te ban nou ti posibilite, te ban nou ti pasrèl, Dalyen Michel anlè a, ki te ban nou ti pasrèl. Men an ti pasèl la te fè nou byen anpil. Men apre tan matchou, ti pasèl la vin kraze. Bon, lontan menm lè lapli te tonbe nou te kè pòpòz nou pa t gen pwoblèm pase nou te gen ti paskel la nou te konn degaje nou. Kèlkeswa, menm lè l pa t nan nivo andwa sa, men kanmenm kote l te fèt la nou pase, nou al nou al rekòpoze pa n lòtbò dlo, nou pa gen pwoblèm. Men menm lè wout la long se vre men kanmenm nou te gen soulajman moun pa t konn ale nan larivyè, moun pa t konn ale tantou. Kouna moun kouna depi wap fè espedisyon depi lari a vini moun pè janbe dlo a paske yo yo pral di bagay fetich mistik tou pou yo pa janbe dlo bagay bon osito e sa nou nou rete konsa nou di Nathan show mèsi pou pou travay ou fè maten an pou nou epi tout entènasyonal la lòt zanmi entènot yo ap tande nou a vle di nou di yon gran gran mèsi gran mèsi si se pou lameri Nathan show nou pa gen yon lameri. Lameri a se tankou sou fòm de langaj vilgè oswa nan langaj yon bagay ki pase, se yon bagay yo di vag vagman. Yo di gen majistra men pa gen sa. Nou pa jwenn li, nou pa gen. Bon, majistra pase nou te gentan konnen li te li te nan zòn nan e l al kòm leve. Bon, se se konsa. Nou pa gade ni sou majistra ni sou depite. Si se pou sa, nou tout moun te gentan mouri deja. Ok. Kounye a ki dènye mesaj ou vle lanse a Bon, men dènye mesaj la, mwen menm m ta kontan. Menm lè ke m pa jwenn tout sa m di yo, men kanmenm o nivo dlo a, li ba n pwoblèm anpil. Le maten, gen de fredi ou pa ka menm janbe dlo sa. Si m te yon kote, menm yon tèt wòch le konsa pou m ta di w nan dlo a yo ta mete pou nou, pou nou ta mete pye nou, nou pa ta benyen retire bagay nan pye nou. Timoun nan vini tan, pandan se tan li sot lekòl, pye l cho nan yon soulye, e apre li nan menm dlo sa ankò l lage pye l. Ou pa konn ki cho frèt l ap pran. O nivo jodi a, nou bouke anpil. Si m ta jwenn yon moun ki ta di l ap ede nou fè yon. yon bagay konsa bon Bondye tap di moun sa mèsi mil mèsi ok.